Bonjou bonswa depandaman lè ke wap gade videyo a alò kòm nou konnen nou an deja nou konn kiyès ki la se elektrisite trè fasil nan leson yè a nou te pwomèt ou nou te di w nap pote yon lòt videyo pou ou kote nou pral fè yon egzèsis ansanm avèw kote si tout fwa ou pral fè yon enstalasyon elektrik pou konnen nan sikui yo ki disjonktè pou itilize. E lòske ou pral fè yon enstalasyon elektrik, premye bagay ou gen pou fè lòske ou rive, ou gen pou pale ansanm avèk kliyan an. Ou dwe mande l ki sòt de aparèy ke l pral itilize nan kay la. Nòmalman, aparèy sa yo ke li pral itilize a, lè sa ou pral fè yon analiz, epi ou pral gad pwisans aparèy la, epi ou pral konn tansyon kouran ke ou pral itilize nan kay la, e lè sa ou menm wap konnen ki entansite kouran ou pral bezwen. E lè sa ou pral konnen tou ki disjonktè ou pral mete nan sikui a. Ebyen se rezon sa ki fè m vini jodi a pou m te pote ti egzèsis sa pou ou. M konnen gen anpil moun ki pa gen pasyans. Y ap di, Poukisa ou pa antre nan pratik dirèk? Non, m poko ka antre nan pratik. Paske m pa vle ba nou yon bagay kòmsi yon bouraj de kran. Paske nan yon fòmasyon gen yon prensip pou respekte. Se sa k fè, tout sa ke m ap fè, m fè li avèk prensip. Yè m te pale nou de kalib kondiktè yo oubyen kalib fil yo nan lang lari a, nou te wè chak kondiktè yo ki entansite ki dwe pase ladan yo. Lòske w gen, pa egzanp, yon entansite kouran, ou gentan konn ki kalib kondiktè pou pase ladan l. Enben, se sa ke m pral fè w konprann jodi a. Atravè egzèsis sa ke m pral fè ansanm avè w la, sa se yon aparèy, sa se yon chof o. Pa egzanp, se yon aparèy ki chofe dlo, ou mete l kòm si, wi, ou mete l nan douch, nan kuizin, ou fè distribisyon an, tou, si tout fwa w pa vle sèvi ansanm avèk dlo frèt la, ou sèvi ansanm avèk dlo cho a. Enben, ann ale, m pral fè egzèsis sa ansanm avè w. Pran yon egzanp. Nou pral fè yon yon elektrisite nan yon nan yon mezon. Epi nòmalman ou jwenn chof o sa. Ou bezwen konnen ki disjonktè pou mete nan sikui a pou li kapab itilize l san ke li pa koze pwoblèm, san ke li pa dechan desann disjonktè a. Ebyen ann ale. Mete w a disponibilite pou konprann sa ke m ap di w la. Se kòmsi s on elektrik m pral fè nan yon mezon epi m rive epi kliyan an di m li gen yon chof o epi ann ale m pral li pou nou yo di w 1 chof o estanda de 65 galon konpòt 2 eleman chofan kalibre 4500 wat previ 1 sikui an CA CA nou konnen se kouran altènatif 240 vòl. A pati de sèz enfòmasyon, nou pouvon kalkile le kouran itilize pa le chofo pou pouvwa detèmine le kalib kòrèk de kondiktè itilize lò de son enstalasyon. Yo di ou gen yon chofo estanda de 65 galon dlo. Li konpòte kèk eleman chofan ki kalibre 4500 wat. Yap pale w de pwisans lan la. Yo di w previ pou 1 sikui an se a ki se kouran altènatif. Previ 1 sikui an kouran altènatif tansyon li ki se 240 vòl. Yo di nou apati de enfòmasyon sa yo ke yo ban nou an, nou kapab kalkile entansite kouran an. Entansite kouran Chof o sa pral itilize. Yo di w Pou w pouvwa detèmine le kalib kòrèk de kondiktè itilize lò de son enstalasyon. Yo di konsa, atravè enfòmasyon sa yo ke nou genyen an, nou kapab jwenn entansite kouran an e kalib fil ke nou pral itilize pou aparèy sa. Se sa m ap di nou an. Kidonk, ou wè se kòmsi lè m ap pale se pa kòmsi tiraj ou sò m ap fè, se bagay pwofesyonèl m ap ban nou. Ou wè sa, depi nou byen pran l, nou rive yon kote, se pa kòmsi, e ke m te ka di sa, bòs, jan yo konn rele bòs tou rat, non, nou pa nan sa. Sa n ap bay la, nou vle ba ou l an pwofesyonèl. Nòmalman, lè ou rive ou menm, ki kalkil ou pral fè? Nou prale, an n kontinye, Nou wè tansyon an ki se 240 vòl. Epi nou wè pwisans lan ki se 4500 wat. Ok. Kounye a la nou pa konn entansite a. Entansite kouran an. Sa vle di se li menm nou pral chèche la. Kidonk, se entansite kouran sa a ki pral pèmèt nou lè n fin jwenn li, nou pral konnen ki kalib fil pou n itilize pou chof o sa. Ebyen, lòske nou ale nou di entansite, entansite kouran est egal a pwisans Divize pa Tansyon. Ebyen kounye a la nou pral fè l. Lè nou gade nou wè nou gen tansyon, nou wè nou gen pwisans. Ebyen kounye a la lè nou di pwisans lan est egal a 4500 wat, Divize pa 240 vòl. Kounye a la, nou pral jwenn entansite a la. Nou pral kalkile entansite a. Nou gen tan gen pwisans lan ki se 4500 wat epi nou gen tansyon an ki se 240 vòl. Kounye a la, ann ale. Nou pral kalkile

Pwen 75, Anpè. Paske nou konnen entansite a eksprime an anpè. Entansite a nou konnen se kouran l ye, li eksprime an anpè. Kidonk, nou rete yo di entansite a lè n fè kalkil la, nou jwenn li est égal à 18 vigil 75 anpè. Yè nan kalib, lè nou t ap etidye kalib kondiktè yo, Nou te wè kòmsi chak kondiktè yo te gen yon entansite. Si nou pran sa ki se entansite 18 la, nou gen tan wè si nou pran kalib 14 la, li p ap bon. Kalib 14 la, disjonktè a, entansite ki dwe pase ladann lan se 15 anpè. La, nou gen tan wè nou gen 18 anpè. Enben, nou dwe, nou pral sèvi avèk fil 12 la. Fil 12 la ki gen yon entansite ki pase ladan ki se 20 anpè paske nou gen 18 75 anpè. La nou sipoze mete youn ki pi fò pase l pou ke li kapab jere sa pou l pa twò piti. Men si n al met 15 lan, 18 la gentan pi fò. Ebyen nou gentan wè kalib fil ke n ap sèvi a, kou m te fè yè ansanm avè nou an, se kalib 12. Kòmsi pou mache enstalasyon sa a, n ap bezwen kalib fil la ki se 12. Epi, disjonktè ke nou pral itilize nan sikui sa a, n ap bezwen yon disjonktè de 20 anpè. Kidonk, menm si w ploge aparèy sa a, disjonktè a pa gen dwa tonbe paske li nòmal. Se sa ke m te vle montre nou. E sa k fè m di nou, sa ke m ap ba nou yo se de bagay ki bon yo ye. M ap fè yon repase pou nou.

itilize lò de sou enstalasyon. Sa vle di sa ki pi enpòtan pou nou an se kalib fib ki kòrèk pou nou a itilize pou aparèy la tout fwa lè yo ploge aparèy a pou l pa boule e pou disjonktè a. Ebyen piske nou te jwenn tansyon an, yo te ba nou tansyon an ki te 240 vòl epi nou te jwenn pwisans lan ki se 4500 wat, ebyen yo te mande n pou n kalkile le kouran itilize pa le chofo. Enben piske kou an nou pa konnen l, nou mete pwen dentèwogasyon, enben pou nou kalkile kou an, nou te wè entansite a te egal a se pwisans divize pa tansyon, divize pa I. Enben, lòske nou te pran 4500 wat la ki se pwisans lan, nou te divize l pa tansyon an ki se 240 vòl la, nou te wè li bay, entansite a bay 18 pwen 75 anpè. Lè nou fè yon kalkil nou wè, si nou pran yon disjonktè 15, Anpè poun mete sou li nou gentan wèl pap bon paske li gentan depase e 18 li ye yon do konsa nan nan e kalib 14 la kondiktè 14 la oubyen fil 14 la ou dwe itilize 15 anpè 12 la ou dwe itilize 20 anpè ebyen nou bezwen yon yon disjonktè ki pi wo yon entansite ki pi wo ke 18 la Ebyen nou pran 20 anpè a. Ebyen kalib fil ki make avèk 20 anpè a se 12. Ebyen nou gentan wè pou aparèy sa a, n ap itilize yon kalib fil 12 epi entansite a ap 20 anpè. Nou di w mèsi a ou menm ki t ap gade videyo sa a e a ou menm ki pral pataje. A chak fwa w tonbe sou videyo sa yo, m ap mande w pou w pataje paske zanmi m Wè kou sa nap baw la se yon kou pou ta peye li ye men m pa chwazi kòmsi fè okenn bagay online pou map fè moun peye ou konn sak fèm fèl pou ou se paske mwen menm m te jwenn yon moun edem wè sa ke map fè a la m fè 3 zan map aprann elektrisite se yon bon zanmi kem te konn rann sèvis ayiti kote ke lèm te tèmine etid mwen m pat kapab aprann anyen Epi m pat gen kòb, m pat gen moun ki pou te ede m. Epi zanmi sa, piske m te konn rann li sèvis, alèd de jantiyès mwen, li di, Lenny, kisa w fè? M di, M pa fè anyen non, m tèmine, m poko janm ka fè anyen, m al konpoze nan inivèsite leta, m pa bon. Li di m, Al nan yon lekòl pwofesyonèl, epi pran. Li di m, Kisa w renmen dabò? M di, M renmen elektrisite. Li di, Ale. Mari m di l ap peye kou a. Maril te etazini ebyen se konsa maril peye 3 zan pou mwen san grate tèt ebyen piskem te jwenn yon moun ki te ofrim ki te edem mwen menm jounen jodia se sak t fè mwen wè li nesesè poum ede yon lòt ou menm ki se yon jèn ki pa gen opòtinite pou al nan yon lekòl men se poutèt sa m vini ansanm avèk kou sa pou ou paskem sonje lèm pat kapab son moun ki te edem pa pranl mal paske nap toujou bezwen moun ede nou e ou wèm pa wont poum di sa paske son byen l te fè pou mwen e jodia sim kapab ap manje de elektrisite a se gras a li em pap janm rann li engratitid map toujou sonje e depim pale ansanm avèl m toujou dil mèsi enben jodia se sak fè mwen m chwazi poum baw kou a gratis poum pa fè w peye enben nou envite w pou pran sa o serye tou Lè w jwenn videyo yo, pataje yo pou nou, pou yon lòt zanmi kapab wè, yon moun ki an difikilte pou l aprann kou a, pou l kapab aprann li. N ap pote yon lòt videyo pou ou, kounye a nou pral kòmanse vini avèk yon senp alimaj, yon enstalasyon senp alimaj. Pa egzanp, yon enstalasyon senp, se yon enstalasyon kòmsi ki gen yon entèriptè ki ka limen yon lanp. Ou konprann? Yon enstalasyon ki ka limen yon lanp, apre sa n ap vini avèk enstalasyon doub pou ou, tankou la, yon entèriptè ki ka limen 2 lanp, apre sa nap vin avèk enstalasyon va e vyen pou ou, kòmsi lè w nan koulwa, men kote wap pase, e si tout fwa w limen lanp lan la, lè w rive lòt bò a ou etèn li, si tout fwa wap vin lòt bò a ou limen l, lè w rive la ou etèn li. Nap pote de bagay ki bon pou ou kap itil ou zanmi m. Pa ezite pataje epi abòne ansanm avèk paj la. Se te Elektrisite trè fasil. Nap tann ou. nan yon lòt video. Pase yon bòn nwi.